Erick prince pran kontrol peyi dayiti Erick prince pran kontrol peyi dayiti li mande mete tout ajan di mwens polisye ki te genyen nan palè nasyonal deyò li ranplase yo pa mesenè Erick prince pran kontrol po o prens di mwens peyi dayiti li mete depi se polisye ki te genyen nan palè nasyonal ouzmwens ki tap veye palè nasyonal deyò, li ranplase yo pa yon gwoup mesenè ke lap kòmande. Bagay yo anpil, Erik Prince fè plizyè gwo dekarasyon kote ke li mande pou li kapab retire kap Team Boy Swat pou l kapab mete yo nan polis ti nòmalman, pou l kapab fè yon lòt kò espesyal ki kap dirije pa li menm ankò. Bagay yo konplike, nou pap fè anpil pale, nou gen detay nou mande w ret nan videyo a nou pral fè w te tande e wè de detay nan videyo a. E sa gen pou wè avèk gè toujou, peyi Iran leve pye l li mete sou kou Donald Trump, nou pral ba w detay, nou pral eksplike w apre ke Izrayèl fè yon tir kont ye peyi alye peyi Iran ebyen sese l few di mwens ki te gen pou te kapab fèt nan peyi Pakistan avèk la Swis ta sanble pa prale nan menm sak la ankò Chèf Siprèm Mujtaba Khamenei rale bak paske li di li pa ka konprann bagay sa a pandan ke li rantre nan siyen akò avèk Donald Trump kap ap gen yon seselfe, ebyen yo ta pral nan seselfe a demen si Dye ve nan peyi Laswis, ta pral wè plizyè akò pou yo kapab siyen akò de pè pou yo kapab frennen gè a Ebyen peyi Izrayèl pa tande l pa wè l al fè atak sou alye peyi Iran ki te gentan gen sou tab la e se alye Iran yo ki ta kapab pèmèt ke gè a kanpe e se sa ke Iran bezwen nan men gouvènman Donald Trump lan Benjamin Netanyahu gate bagay la nan men Donald Trump. M vle ou anote e konprann byen Peyi Izrayèl ki gen nan tèt li Bejamen Netanyawou kraze bagay la nan men Donald Trump nan ap pale avèk ou la a, Donald Trump twouve l an gwo difikilte bouch pa gou paske Bejamen Netanyawou fè lame la tire plizyè misil ou di mwen sib nan alye peyi Iran yon nan bagay ki pa rete peyi Iran byen paske peyi Iran te gen sou tab la pou Ebyen Izrayèl respekte alye l yo ki se peyi Liban, bagay yo gen anpil pale anpil kritik nan moman ap pale avèk ou la a, koze yo pran lari. E sa gen pou peyi Larisi, peyi Ikrèn, ebyen nan moman ap pale avèk ou la a, ebyen manman pitit se mare vant paske Vladimir Putin pale ke li di ebyen lap prepare yon pokan na tout foumi pou l kapab fè Vlodimir Zelensky manze apre ke Vlodimir Zelensky avèk tout lame li a ta la kraze plizyè rafinri petwol pou peyi Larisi nan vil ou di mwens nan kapital la ki se Moskou bagay yo anpil nou gen detay nou mande w pa deplase ret nan videyo a nap fè elaborasyon pou ou e nou pwal chaje nou pwal ouvè malèt nou nan peyi Dayiti nan sak gen pou wè avèk dosye ti kanè ya e avèk dosye seleksyon nou an ki deja pakèt li fin mare pou yo kapab al fè wout yo, pa gen chans ankò pou seleksyon nou an, e sa k gen pou wè avèk dosye Jovenel Moïse, Michel Joseph Martelly, nan mwen ap pale avèk ou la pa konn ki sen pou l rele, bagay yo anpil, e sa k gen pou wè avèk kesyon, ebyen, imigrasyon nan Repiblik Dominiken, Manman pitit se mare vant toujou nou pral ouvè malèt nou m kapab baw dosye preske Abinader frape pyel atè plizyè ajan imigrasyon ebyen deplwaye nan yon konpayi ebyen yo fouke anpil ayisyen gen anpil pale anpil yo di se ofisye menm leta menm ki tap asezi ou dimwens yon ofisye ki tap Eseye pran imigran ilegal ebyen mete yo travay, fè pakou avè yo nan machin ofisyèl, bagay yo anpil nan Repiblik Dominiken, nou mande w chita, rale ti chèz ou chita, nou menm nou pral ba w detay kòman sitiyasyon ap dewoule, ki sa k pral pase, Pierre Esperance ki sa k pral pase, Alix Zephyr Zeme ki livre peyi a bay Erik Prince, Se ansanm de pren sa yo ke nou pral wè ansanm nan premye nou sòti jodi dimanch lan nou mande w pa deplase, rale ti chèz ba w chita paske nou gen detay pou ou nan videyo sa.
Joseph Michel Martelly pa deside rete mouri isit Ozetazini Damerik. Jan n te di li, èske Martelly oblije rete ap mouri la? Antanke moun, nou ka gen tout pwoblèm ansanm avè w wi, men kèlke pa tou, gon nivo nou wè yon nèg ap depafini. Ou se ansyen prezidan de la repiblik peyi m, pou m wè w fèmen nan yon kwen nan yon lòt peyi, pandan ke w te prezidan de la repiblik dayiti, epi w kite ayiti, ou vin kite ap imilye w nan yon lòt peyi, sa fè m wè kèlke pa, peyi m pa t ap ka pa eta sa. E m di tèt mwen, ban m pale avèk kè On kè ki sansib ke kè pa w pou m di w, ou pa bezwen ret mouri la. Retounen nan peyi w, paske w gen peyi. Si w annafè avèk lajistis, y ava tande w, w a di sa w konnen, epi jisteman, ti rès vi w ap konnen an, w a konnen l nan peyi w. M te pale konsa nan emisyon ke n te fè avanyè, gen anpil moun natirèlman ki te dakò tou, gen anpil moun ki di Bèto, ou pa kapab nan pale tankou moun avèk jan de moun sa yo. Gen anpil moun ki te e pale konsa nan espas kòmantè lan ke m konprann yo e m respekte sa ke yo di. Men rete la nou pral pale kichòy. Men antretan banm di nou Joseph Michel Martelly santi ke si l fè yon 12 mwa bò isi a, enben endiyasyon ka tiye l, strès ka pete fyèl li, enben Martelly ka fè tout kalite maladi. Paske Martelly pa p viv anndan l. Martelly jis ap respire, li gen tout bagay sou latè paske ou ka gen lajan tou, men pa pase nèg sa yo, men misye pa p viv. Nou pral pale de sa talè, paske nou menm antanke moun gen de bagay ke nou wè ki natirèlman. Men gen yon grenn bagay ki enpòtan, pou m di nou, yè, mwen pase yon move moman, yè apre midi, m pase yon move moman, e m te vreman konsantre, m te vreman konsantre, sou match foutbòl lan, paske m te espere ke Ayiti, t ap soti avèk yon 3 pwen sou Brezil, malerezman nou pran kantite gòl nan men Brezil. Se kankou m ta di w nan ekip ke m te kwè, men m vin wè se nan sans ke m pa t gen ekip ditou. Oubyen se paske ekip lan potko rankontre avèk yon ekip ki se ekip pou tout bon ki koz m te bay ekip la M te mete ekip la nan nivo sa. Men gen de moun tou ki di ke se antrenè a k pèdi ekip la. Pa rapò ansanm avèk fason ke antrenè a kanpe ekip lan, enben li vin ba nou sa l ba nou an. Men nou pral pale de spò talè konsa, m ap di nou rete la. Antretan gen yon trè bòn nouvèl. Kisa ke l ye? Mwen te ap veye sa depi trè lontan. M pral pale de towo sa. Misye se yon ansyen diplomat ayisyen. Se yon diplomat ayisyen misye ye. Paske li etidye diplomasi, li travay nan diplomasi a. Men misye te vin nan CPT. Se ansyen premye minis Doktè Claude Joseph ki te nome, ki te bay, ki te chwazi misye, men kèlke tan aprè, premye moun ki pral trèt Claude Joseph se misye. Enben, Pwofesè Sauveur Pierre Etienne te fè yon revelasyon ki te choke anpil moun. ke ni mwen ni ou pat kon pat okouran de li. Men sof ke nou te okouran ke mèsenè kolonbyen yo te pase pa la Repiblik Dominikèn. Enben enfòmasyon ke Sove Pyè Etyèn pral pataje ansanm avèk gran piblik lan, li pral fè konnen ke Se Smith Augustin, Smith Augustin, ok, ki te diplomat lòt bò a, ki te responsab konsela Dayiti a Santo Domingo, oubyen Repiblik Dominikèn. Enben se mesye sa yo ki te ede mèsenè kolonbyen yo jwenn viza pou mete sou paspò yo pou yo kapab rantre an Ayiti. E sa koz nan semèn nan kap vini la a map gen pou m genyen plizyè envite nan kad emisyon sa a. Pami envite yo Nou deja gen solis, Mèt Lucmane Delille, ke nou gen pou n rantre an kontak ansanm avè l. Nou gen pou n genyen Mèt Newton Louis Saint Juste, nou gen pou n rantre an kontak ansanm avè l, pou nou ba li dat lan, pou l di nou si l ap bon pou li. Nou gen pou n genyen tou ansyen Premye Minis Doktè Claude Joseph kòm envite. Lendi si Dye ve n ap genyen Kòmandan Guy Philippe, lendi m tou ba nou lè an, lendi si Dye ve a 10 è 45 nan maten, n ap genyen Kòmandan Guy Philippe ansanm avè nou. Men, n ap gen plizyè lòt moun. Men tou, pou doktè Claude Joseph lan, nou pral pale spesyalman sou dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse. Paske gen plizyè moun, se te Claude Joseph ki te nome yo lan diplomasi ayisyèn nan, lè ke li te minis afè etranjè, an menm tan premye minis sou Prezidan Jovenel Moïse. gen anpil bagay ke nou dwe konprann. Enben kisa bagay la ye? Nouvèl lan, se ke majistra Denis Cyprien envite Smith Augustin pou l vin reponn kesyon. Alò, m pa konn sa ki nan òdonans lan, eske se a titre de temwen oubyen enkulpe, Men jiska mentnan se jis enfòmasyon envitasyon sèlman m gen m pa konnen egzatteman kisa ki kisa ki ki marye avèk envitasyon an. Eske se men a menm tit de e menm tit ke Jean Monard Metellus e lòt mesye yo ou byento Mario Beauvoir nou pa konnen men natirèlman m ret kwè ke Se yon envitasyon ki kòrèk selon men menm. Nou pral wè sa tout alè. Nou pral pale de defèt foutbòl la tou nan dènye pati emisyon an avèk Carly ke n ap genyen talè konsa. Men antretan, pèmèt mwen salye chak grenn nan nou. Mwen kontan pou m di nou bonjou, bonswa tout moun, depandamman de ki kote, ki lè w ap tande nou e w ap gade nou an. Ankò yon fwa, s on plezi pou mwen pou m ansanm avè nou sou platfòm sa ki se platfòm YouTube Info Bertho a. Jodi an se samdi. Samdi sa natirèlman ki pote pou nou 20 nan mwad jwen 2026 lan. Mezanmi, gètan rive nan mwad jwen 2026, pa rete mwa ankò non. Gètan rive nan mwad jwen 2026, sa vle di ke natirèlman pa rete mwa ankò. E samdi sa ki pote 20 pou nou nan mwad jwen 2026 lan, e ben nou kontan pou nou rantre lakay nou. Map mande nou pataje emisyon sa kòmante epi natirèlman abòne si ke ou poko fè sa pou ke ou rantre nan fanmi sa ki se la grand fanmi enfo Bertho a ki ekstrèmeman enpòtan pou ke ou fè pati de de fanmi sa e pataje kòmante like epi abòne padon. Men nap kòmanse avèk premye pwen an ki se dosye Joseph Michel Martelly an ok Joseph Michel Martelly kisa bagay la ye aprè ke alò nou konnen ke natirèlman jij Denis Cyprien te envite Joseph Michel Martelly pou l te vin reponn kesyon lajistis ayisyèn nan sa ki gen pou wè avèk dosye asasina dosye asasina prezidan Jovenel Moïse. Enben, enfòmasyon ke n te genyen wi, Martelly te deside pou ke li te vin reponn kesyon jij lan. Ok? Martelly te deside, li te reponn avèk envitasyon an, li te deside pou li te reponn avèk envitasyon pou li te prezan. Enben, m ap di nou ke Martelly, natirèlman, k ap toufe isit lan Ozetazini Damerik, nan Miami Florida, Fyèl Mateli ap pete, Mateli pa ka viv, Mateli ap megri, strès ap pete fyèl Mateli. Politikman, Mateli detwi paske dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse, li detwi Mateli politikman, m ap di nou sa onètman. Premye moun ki detwi politikman nan dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse, li rele Joseph Michel Martelly. Joseph Michel Martelly, se premye nèg ki viktim. E lè m di nou viktim, 1 silans misye 2 konpòteman misye gen anpil moun ki di Bertho bon e misye adopte yon konpòteman kèlke pa e ok misye adopte yon konpòteman ki fè ke natirèlman e misye òganize l konsa pou ke li kite lajistis fè travay li. Men gen anpil enfòmasyon ki ta fè kwè ke tou, padon, gen anpil enfòmasyon ki ta fè kwè ke misye li ta va gen de bagay ke li konnen men natirèlman li fè silans sou yo pou ke li kite lajistis fè travay li paske Gen de moun, gen de moun ke l ta gon ide ki ta enplike nan bagay la men l pa ka pale de yo, li pa ka repete sa natirèlman lan nan laprès ni yon seri de bagay. Gen de moun ki di tou non se konplis misye konplis se yon bagay ke l konnen. Gen de moun ki di Martelly trè rayi moun kap goumen pou jistis pou prezidan Jovenel Moïse. Eske mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse se deranje ou deranje Martelly? Si se deranje yon nèg deranje Martelly m kwè ke Martelly stil ap deranje paske mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse lan mwen menm mwen kwè ke son obligasyon ke li ye ok e mwen kwè ke son obligasyon ke li ye pou yon nèg kontinye mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse paske son nèg ou se jèn gason ou renmen peyi w ou vle viv nan peyi w enben ou twouve w dan lobligasyon pou egzije ok la verite sou sak te pase nan lannwit 6 pou rive 7 jiyè 2021 ok paske li trè enpòtan yon krim konsa paka fèt nan yon peyi epi pou yon gwoup de nèg di m konsa ke fòk sa rete konsa fòk limyè pata fèt fòk dis nan. fòk limyè fèt nan kad dosye a, e son obligasyon pou ke limyè fèt nan kad dosye sa, paske tiye yon prezidan nan kondisyon parèy, epi yon seri de nèg ki rete la, paske jodi a dosye a rive nan yon faz, mesye dam, yon nèg pa gen kè sote pou fè, ou pa bezwen pou, ou pa bezwen anvi touye moun kap mande jistis, se plis wap met tèt ou an difikilte. Men, eske Joseph Michel Martelly gen yon bagay poul wè? M pa ka reponn ni, pou plizyè rezon, 1 konpòteman Mateli li mande w entèprete l, ou kapab jisteman deside di yon bagay sou li, paske pa bliye nou konn kiyès ke Mateli ye, paske mwen menm pi gwo pwoblèm mwen e se sèl pwoblèm ke m gen avèk Mateli. 50 mil moun mèt ap pale de Mateli, Mateli dis, Mateli dat, m ap di nou sa trè byen, pa gen yon moun ki pase nan tèt Leta nan peyi Dayiti depi apre depa Janklod Divalye, dirèk ou endirèkteman, volontè ou envolontèman, ou vòlò kòb Leta. Peryòd. E sa k koz, mwen di nou grenn moun ki genyen yon solisyon san blòf avèk pwoblèm sa k gen la a, li rele kòmandan Guy Philippe, ansyen senatè de la Repiblik, Kòmandan Guy Philippe. Grenn moun san ipokrizi ki gen solisyon avèk sa k gen la san ipokrizi, li rele Guy Philippe. Se sèl Guy Philippe ki kanpe l di w, parapò avèk sa l wè la a, nivo enplikasyon nèg ki pase nan Leta, zak malounèt ke nèg komèt nan peyi sa a, li wè sèl mwayen nou kapab redemare peyi sa a avèk otan de fasilite, se mete yon komisyon de verite sou pye, yon komisyon de jistis, epi yon yon komisyon jisteman egzekitif la ap met an plas pou ke ap gen padon ladan l, sa nou rele yon strateji damnisti. E mwen menm mwen di nou sa trè byen, tout jan m vire l, tout jan m tounen l, m wè se sèl fòmil kòmandan Guy Philippe lan k ap mache. 1, Al nan eleksyon avèk Fils-Aimé, kilè eleksyon ap fèt? Ou pa wè l, pa ka gen eleksyon konsa la a. enposib pou gen eleksyon la. Men, 2, èske ou ka kite delenkan ki te nan menm pouvwa avèk cpt a, jodi a èske ou ka akonpanye yo nan kad yon batay kont Fils-Aimé? Mwen m pa ladan l. Olye m ta rantre nan yon batay kont Fils-Aimé, pou mesye sa yo ki te nan cpt, pou mesye sa yo ki te nan Ariel, pou mesye ki te konn ap kraze brize sou Jovenel Moïse, pou mesye sa yo tou ki pa jwenn gwo zo sou Fils-Aimé, bon m pito kanpe pou m di Fils-Aimé ou mèt ret la. Paske pa bliye li gentan ap souse kounya chèche yon nèg ki yon gwoup nèg ki gentan fin razè kounya ki bezwen vin vole avèk lòt avèk vorasite kite fizeme kontinye pran responsabilite li kitel kontinye fè gagòt la avèk ekip li jisteman na konnen men kantite moun kite la men kantite tan yo te fè enben jisteman kesyon na poze gwoup moun sa yo li men nal pou yon lòt gwoup vòlè kite sou Ariel kite sou CPT men kounya ki bezwen voye fizeme ale pou yo pran plas la non mpap rantre nan batay konsa ditou e sèl sa nap mande. Se petèt yon lòt strateji ke petèt m poko ka di la a, paske m pa kwè ke m mye plase pou m di l, m pa kwè n gen fòs ase pou n di l pou le moman, men m kwè ke moun ki gen fòmil lan, pou mwen menm se Guy Philippe. Moun ki gen meyè fòmil lan, se kòmandan Guy Philippe ki genyen l. Eske nou oblije kanpe lè yon divizyon toujou nan sosyete a? Eske nou oblije batay, kontinye batay antre nou? Èske nou oblije kontinye natirèlman ap jire youn lòt? Èske nou oblije natirèlman ap goumen avèk youn lòt? Paske jodi a mwen menm, youn nan bagay ke m wè, si n te ka jwenn posibilite, e m prè pou m rantre nan nenpòt negosyasyon pou li, se pou n fasilite ladyaspora ayisyèn kapab, 1 gen dwa de vòt li nan peyi a, 2 pou nou debloke wout yo, 3 fasilite ayewopò entènasyonal Doktè François Duvalier a relouvri nòmalman pou vòl ap fèt menm jan American Airlines anonse ke pou premye novanm kap vin la lap gen vòl sou Kap Ayisyen ebyen m ta renmen pou yo gen vòl natirèlman sou Pòtoprens m ta renmen natirèlman pou yo gen vòl sou Pòtoprens lan m ta renmen pou wout yo ouvri pou ke nou kapab e pèmèt popilasyon an vakye avèk okipasyon l libreman. Paske pa bliye non, yon peyizan k ap viv nan Grandans ki bezwen rantre Pòtoprens, kote l jwenn kòb si l gen machandiz li pou l al peye bato? Si l gen yon kamyon ki gen machandiz, kounye a l pral peye 2 a 3 mil dola ameriken pou machandiz lan? Lè l rive Pòtoprens, konbyen l pral vann tèt lam sa yo? Konbyen l pral vann rejim bannann sa yo? Yon moun kap soti nan gran sud konbyen li pral vann tèt chou sa yo konbyen li pral vann lo pòm de tè sa yo yon moun kap soti natirèlman e forè dè pen lèl pase li oblije peye lanmò san jou kounya lèl rive pòtoprens avèk tèt chou sa yo li soti forè dè pen e malanga depal ou konprann mwen bannann yo lèl rive pòtoprens konbyen li oblije vann yo ebyen esak fèw wè pòtoprens ou paka achte yon pla fritay Rezon an senp, ki fè w pa kab achte, ou pa ka achte plas pafritay lan paske ti rejim bannann moun nan ap achte sot Akayè a, la bannann nan ap sòti li peye gang nenpòt 3 fwa. De fèt rejim bannann nan monte tèt nèg. Konsa Pòtoprens moun ki ladan l se moun, se moun ki gen fyèl. Mwen m pa mwayen pou yon moun ta di m pou m ta abite Pòtoprens. Menm nan rèv. Moun ki pou abite Pòtoprens, se moun ki pa t sot, ki pa ayisyen. Moun nan tonbe Pòtoprens, li pa konn lòt kote epi l rete Pòtoprens. Men m pa ka Ayisyen, m sot an pwovens, mwen nèg andeyò, m nèg Sidès, m soti nan yon depatman vèt konsa, pou m vin kache kò m Pòtoprens, menm nan rèv. Men pa konsekan, e bagay la konplike. Gen de moun ki fon chwa, se petèt Pòtoprens lan li kapab petèt jwenn yon ti debouche, li ka brase, pase nan pwovens lan, depi w tande Pòtoprens bloke, nan pwovens lan bagay la friz nèt, pa gen anyen menm. E moun pwovens tou vin gen youn nan pi gwo pwoblèm, moun nan pwovens, vin gate nan fè politik tou ok moun pwovens vin gate nan fè politik politik ke sa nap wè kap fèt pòtoprens lan ok ki fè ke moun yo pa plante ankò moun yo se veye lidè politik e sak koz e yon lidè politik tankou Lambert lè w wè Lambert ap fè politik an pwovens ou ka di tèt ou kò w fè mal pou li paske lè w voye zye w ou jwenn soti Ansapit pou rive. m kapab di kòt de fè, chak kote gon baz gen moun ki gen pwoblèm lekòl yo rele lanbè pou voye kòb lekòl, gen moun ki gen pwoblèm antèman yo rele lanbè pou voye kòb antèman, gen moun ki gon ti kay lap konstwi la li rele lanbè pou tòl, gen moun ki gen maladi li rele lanbè pou maladi. Ou tande baz sa ap resevwa 10 mil goud, 15 mil goud, 100 mil goud. Men konn mentnan, eske moun sa yo ki ap mande kòb la, eske yo ka mande Lanbè kote l jwenn kòb la? Ki salè yon senatè? Mentnan, li pa ka pa rantre nan koripsyon, li pa ka pa gen patwon ki nan koripsyon nan Pòtoprens lan, li pa ka pa pwoteje yon gwoup kounya pou l jwenn kòb. Paske sèl mwayen pou vote l kòm peyizan, paske m ap di w sa trè byen, peyizan vin gate, peyizan vin fè politik pi rèd ke nèg Pòtoprens. Chak kote ou pase andan ou pase an pwovens ou jwenn yon gwoup moun kap fè politik. Chak kote ou pase an pwovens ou jwenn yon gwoup moun se politik sèlman yo fè. E se plis ke grav. Lè w jwenn sa nan yon peyi. Chak kote ou pase an pwovens ou jwenn yon gwoup moun se politik lan sèlman yo fè. E se de politik lan yo viv. Sètadi ke peyizan li vin pa kwè nan plante ankò. Kòman ou te ka konprann yon forè tankou forè dè pen, yon kote ki gen anpil espas, ki gen anpil tèren ki pwodui chou, pòmdetè, malanga. Kisa w wè moun yo fè la? Moun yo se natirèlman, se politik yo fè. Ok, yo fè politik. Ki politik? Politik malsèn nan. Ok, yo fè politik malsèn nan. Ebe, lè w ap gade ou menm pou di tèt ou, pa gen lavi. Pa gen lavi. Ok? Se politik lan. E se de politik lan yo viv. Pase nèg la viv, rele senatè lan, rele depite a, rele majistra a, rele l, eksplike l pwojè, ba l plan, ba l tèl bagay, di eksplike l tout kalite pwoblèm. Ebe nèg la sa l ka fè? Li pa ka fè anyen. Ok? Li pa ka fè anyen paske pa gen lavi. ok pa gen lavi e se sa ki pi grav lan lon nèg ap viv an pwovens ou wè nèg la se de politik lap viv e ou menm ou poze tèt ou kesyon èske peyi sa ap janm sot nan sa kel twouvel lan nou pral e natirèlman fè yon ti entèvansyon sou sou pwen sa ke mwen estime ke mwen estime ki ekstrèmeman enpòtan. Nou pral natirèlman pale de dosye prezidan Mateli an. Ok, mwen panse ki trè enpòtan pou ke nou fè ti pale de li. E n ap retounen sou dosye Joseph Lambert lan. Men m ap di li trè byen. pou dezole map di li trè byen pou Joseph Michel Martelly ki te gen randevou avan yè pou l tal reponn kesyon jij Denis Cyprien sou dosye asasina prezidan Jovenel Moïse enfòmasyon jiska mentnan ki disponib sè ke Martelly te manifeste volonte pou l te vini. Martelly ta va rive nan èpòt Miami, yo ta bloke l. Gen anpil moun ki di, la fumée pa leve san dife, ou di mwens èske Martelly te manifeste volonte pou l te vini vre? Èske a la dènyè minit li pa deside vini? Enfòmasyon ke m genyen ki sur, sè ke Martelly t ap rantre an Ayiti. E Martelly deside pou l retounen Ayiti nèt. Paske Mateli ap toufe Miami. E se yon desizyon ke l pran avèk fanmi l. Petèt ti mesye yo pa t ap desann, men Mateli t ap desann Ayiti. E se Peguivil li ta pral rete, lakay li. Enben, e nan moman envitasyon an, paske depi nan mwa davril oubyen me, avril oubyen mas, m te di nou konsa ke mwen gen enfòmasyon ke Mateli ap rantre an Ayiti 15 jwen, oubyen mitan mwad jwen an, m te gen enfòmasyon an. Yo te menm fè m konnen ke djaz li an ta sipoze jwe lan gran sid peyi a, enben pou mwad jwen an. Edozeni te kòmanse pale de yon bagay konsa tou. Men nou pot ko gen konfimasyon se Mateli ki ta pral, alò Mateli ta pral ret an Ayiti nèt. Men Edozeni di l avan yè, misye tap vini definitivman. Paske fyèl misye ap pete Miami. Misye pa ka viv Miami. 1, Youn nan pi gwo imilyasyon, otorite amerikèn yo yo entèdi pou Mateli genyen yon kont an bank sou non l isit Ozetazini Damerik. Sa vle di ke tout lajan Mateli genyen, si se isi yo te ye, defèt yo mande l pou yo ba li l bak. Men kounye a pran lajan an, bak, kisa l ka fè avè yo? Se pran bout sak lajan, al nan bank lan, ramase tout lajan w, vin avè yo kach met lakay ou. Se petèt konsa. Li pa ka gen yon kat bankè sou non l. Yo yo cancel tout sa yo nèt ou konnen an. Martelly pa kapab gen djaz li pou lap jwe sou teritwa ameriken an ditou. Martelly pa ka vwayaje al Canada ditou. Martelly pa ka vwayaje pou lal lafranch, la France pardon, menm. Martelly al jwe la France, moun la France kouri dèyè w. Sèl kote Martelly te kapab fon ti lage kòl poul fon ti mache monte desann se Ayiti. Men kounya ta sanble gon bagay ki pa fin twò klè lan deplasman Martelly. Ta sanble gon bagay ki pa fin twò klè lan deplasman Martelly. E se la l pi grav. E se apati de sa a, nou vin wè tou, politikman, yon nèg ki petèt ap fè politik, ou te gen Martelly kòm lidè w, pa tèlman gen espwa sou Martelly ankò. M ap di w sa paske Politikman Mateli detwi. Mateli pa vle di gran choz anko. Politikman Mateli detwi. E m vin wè tou, m ap di l onètman, pase m gen pwoblèm avèk moun ki sanwont. Sa k fè m toujou pran egzanp sa a, sou otorite dominiken yo. Mwen wè prezidan Danino Medina, Danilo Medina, li te prezidan la Repiblik Dominikèn lè Mateli te prezidan paske li menm li fè 2 manda. Danilo Medina te nan envestiti prezidan Jovenel Moïse. Li kite pouvwa a an 2020 si m pa twonpe m. Pase Abinadèl gen eleksyon an 2020 nan moman kowona. Lè Abinadèl fin pran envestiti natirèlman,